Hein téléphone nan sone san repons. E vre yo men. Wè téléphone nan sone san repons li pa pran apèl la, san repons. Kèt men. Alo men bagay la wi men. Ou ka pa nan pwoblèm avèl? Ti jou off ou a lè pou ta jwenn ti tan paw la nan men moun nan, moun nan leve li pase a regle afèl li kite w nan kay la pou kont ou. Èske ou ka pa gen nan pwoblèm ansanm avèl?

Bon pitit ou pa vòlè epi ou wèm wap demake sofke ou pa vin lakay mwen ou pa bezwen mwen wap demake ou pa vòlè pitit mwen wèm wap kouri mwen mpa wè ou menm sofke mdi ou pa met pye w lakay mwen mfin avèw la ryen fèt pou tout moun mache pa bezwen wap demake.

Pou dat ou soti la men Ou soti la mande bitan dat ou kite m la map domi m te nan telefon m pran laptop m kouche m domi pa dat sa lè w vin la kay wap vin pale avè m la wi e kou w te di m konsa epa ou fè sa lè di ou paske ou te wè ou te mete m nan eta m ye a sa vle di lè m bon m pa ta pran lari a pou m konnen. Ki bagay wap pale m la menn m pa nan bagay wap pale avè w la pou dat ou soti la ki bò w te ye menn.

Nèg sa bon nèg anfin. M pa konn sa m ta fè a nèg sa non. Tout jounen li ta tire wòch dèyè moun, li ta goumen pou fanm. Anfin. Nèg sa banm bil wi. M ap kraze dan l wi. Depi wè l ta leve men sou mwen gade. M ap fè l fon sèl. Ou wè l deja mòlòlò. M ap fè l djanm. Li pa bezwen enkyete. Humm ay mezanmi o gen de seri de nèg anfin yo sot nan mòn se te nan ti fanm nan vil kap mache yo ye sou yo pou yo ta pran mezanmi o. Bonswa madam. Bonswa. Ou gen yon pale pou fè pou mwen? Ah m pa gen non. Avèk yon dekoke m ye tout jounen l ta bat. Dekoke?

Kote mo lapli a pral vini?
Hum wap sèvi parapli m. Bon m ka sèvi plis ke sa. Wi se sa m wè sa wi. Men m ka ede w nan nan m wè wap pale anpil men m ka jis ede w yon fason jis esplike m enpe nan pwoblèm ou an.
Non pwoblèm nan pa tèlman anpil ou konnen depi nan yon fwaye se konsa toujou gen diskisyon gen men misye. Map fèl ret trankil paske li toujou ta gouman a wòch a mwen. Ki pou yon relasyon moun paw la tou kote w la ka ede w. Se sa nou toujou di nou menm gason, moun pa nou an toujou pre nou, toujou anfen, nou gen pawòl pou nou leve menm manman nou k mouri pou ki rezon? Kiys ou pa kwè nan tèt ou, ou son bèl fanm ayisyèn. An m pa di m bèl m pa di m lèd.
Men nou pap fè twòp pale anpil ou ka pataje nimewo ansanm avèm silteplè si sa pap deranje w. Mwen te gen fwa nimewo telefòn li tou wi, sa fè w te apwoche l la? Mwen si m pa di sa men si w fè sa l ap vrèman enpòtan. M pa kapab. M pa kapab paske menm si m nan diskisyon ansanm avèk mari m sa pa ka anpeche m, sa pa pral anpeche m pou m al pran nimewo telefòn yon lòt moun pou pote non. Omwen si m pa ansanm avè l m ap bat pou m wè kòman relasyon an prale, lèfini e la m toujou pase souvan. M a toujou kenbe.

Men telefon nan metel pou mwen silvouplè. Ok ok map fè sa.
Men m pa fin pwomèt ou a san pou san pou ap plede anmède m anmède m maten midi e swa wap rele m silvouplè. Jis m pap anmède w. Wap jis voye m mesaj pou mwen wap just salye m. Aprè w fin salye m map wè ou menm pou m ka ede w. Paske w konnen m gen kò epa m pa ta swete m nan malgre m nan konsi konsa men. Map fè sa. Pa fè twòp lèt zanmi m. Mete m nan.
Antouka li pa mal non Men e menm e menm nan menm nan wi menm de koke a Ou ka wè lòt la e wòch li rale pou l bon menm e menm e kouto pou l pou l kwit mwen nan chodyè lakay li. Antouka aparans twonpe wi men kòm li gen nimewo m lè m ekri ma tante chans mwen.
Mwen byen anfòm wi ti grenn sa m pral byen pase. Byen kraze piti.

Tande si se te manje m te relel vin manje la l tap gintan vini lontan men son w dyèl li kite moun yo ale kounya lap vin pale men kèt men lale yap vini. Kèt kèt kèt sa mwen di Reginald la.